Byenvini nan yon lòt ribrik Maten Sante ki se yon inisyativ Clinique de la Rebecca an kolaborasyon avèk Radyo Tele Eklèr. Se yon inisyativ ki pran nan objektif pou enfòme tout kominote nou an sou yon seri de sijè ki enpòtan tankou sa n pral debat jodi an. Donk jodi a nou gen avèk nou Doktè Théilus ki se jinekològ e n pral debat sou enfètilite. Bonjou Doktè Torilus, kijan w ye jodia? Bonjou Doktè Leondas, mwen byen e m swete ke tout moun kap tande e k pral tande emisyon sa tou yo byen e yo anfom nan moman yap tande l la. Ok, mwen vrèman kontan ke w la jodi an e m vrèman kontan de sijè nou chwazi an ki se enfètilite. Se yon deba ki gen anpil tabou otou de li epi gen anpil moun tou ki soufri de enfètilite. Men jodi an n ap fokis sou fi e m ta renmen w di nou rapidman kòman w dekri, kòman w defini enfètilite. Bon, mèsi Doktè Leondas. E se yon sijè efektivman ki trè enteresan e se petèt youn nan ra ka ki ke dyagnostik la pa sèlman yon sèl moun. Alò se yon dyagnostik de koup ke l ye e enfètilite. Men nou ka di ke konpozant kay fi an li konsidere an fonksyon de laj moun nan. Men pou yo defini enfètilite an se dabò esè. Pa gen meyè mezi pou konnen si gen enfètilite ke eseye. Donk yo konsidere enfètilite an ka yon moun ki gen mwens ke 35 an, yon fi alò ki an aj de pwokreye men mwens ke 35 an kòm yon fi ki pa gen, ki pa sou planin. ki pa itilize kondòm ditou e ki pa gen ankenn koz koni ki kapab pwovoke enfètilite e ki gen de rapò seksyèl regilye non pwoteje pandan ennan e ki pa rive vrèman tonbe ansent e si li plis ke 35 an, donk se toujou menm kritè yo men avèk sèt fwasi dire a ki mwens ki se 6 mwa. Ok.
Donk si mwa ap eseye? Ya, si mwa ap eseye san rezilta. E donk dè esè, e jan n di l lan tou ki efektivman konfòm an fonksyon de regilarite men tou ta ka di frekans, frekans rapò yo e ki adekwa pou pèmèt ke vrèman esè a n ka di ke li optimal. Ok, mwen konprann.
Donk yon moun ki ap eseye pou yon peryòd ki pi piti ke 1 an pa ka pale de enfètilite. E, jan m te di l talè an, li depann de laj moun nan. Alò, si w gen yon moun ki genyen mwens ke, ki gen plis ke 35 an, deja a 6 mwa, ou ka pale de sa. Si se yon moun tou ki deja gen dè faktè de risk ki koni, kòm yon moun pa egzanp ki gen andometriyoz, oubyen yon moun ki gen dè antesedan de chirurji sou ovè li, ou deja ou kapab pale de enfètilite nan nan mwens ke mwens ke 12 mwa ki se pratikman a pati de 6 mwa desè san siksè. Ok, mèsi anpil.
M ta renmen konnen ki sa lòt faktè de risk yo ye? Ki sa ki ka fè yon moun pa ka fè pitit?
Bon, gen anpil bagay ki ka eksplike ke yon moun pa ka fè pitit. Paske kesyon sa li enpòtan pou moun k ap swiv emisyon an konprann ke kò ou gen yon ansanm de bagay ki fonksyone e ki dwe senkwonize pou ou fè pitit. Genyen, soti depi nan tèt ou avèk sa ke nou rele ipotalamus oubyen ipofiz, desann nan sa nou rele ovè yo, ovaires ki se ògàn ki bay sa n rele ze fi an. Donk sa yo, yo dwe gen yon fonksyònman ki byen senkwonize ladan l. E anplis, fòk fi an tou genyen sa n rele aparèy jenital li, sètadi vajen, uterus li avèk sa n rele twonp yo ki se de ti tib ki konekte a uterus lan, fòk yo efektivman fonksyonèl e yo pèmeyab pou pa gen difikilte lè pasaj la ap fèt e uterus lan pou vrèman ke ze an kapab chita ladann. Mentnan si w gen yon pwoblèm, m ta ka di onivo ipotalamus lan ki pa fonksyone nòmal pou yon rezon ou pou yon lòt, li pa sekrete, li pa voye sinyal ke l dwe voye pi ba a, donk ou ka gen yon pwoblèm. Si w genyen pwoblèm nan tou li pi ba, sa vle di ke li vin onivo ipofiz lan pito. lè sa moun nan kapab toujou gen menm disfonksyonman an. Donk, e de menm tou n ap konprann si moun nan gen yon uterus ki pa byen fòme oubyen ovè li pa byen fonksyone, se otan de koz ki ka eksplike. Vrèman koz yo anpil, men m panse se petèt fason ki ki pi klè e ki pi senp, ki pi karikatiral ke m ta eksplike moun yo. Donk, m panse ke tout moun ap konprann, jisteman.
E donk, piske Koz yo diferan e yo anpil, donk m panse ke tretman yo diferan e anpil. Byen sur, byen sur, byen sur.
Ok, men nan ki ka nou panse ke on moun te ka pa ka fè pitit, men li jwenn on solisyon?
Gen, gen plizyè ka paske jan n di lan gen enfètilite pa sterilite. Paske sterilite an son sitiyasyon definitif kote ke moun nan li vrèman pa gen posibilite pou l tonbe ansent, m ta ka di sitou natirèlman, menm si. Avèk avanse teknolojik yo kòmanse gen des espoirs e des posibilités pou moun sa yo. Men lè n di enfètilite li gen anpil koz tou kòm gen pafwa enfètilite an li malgre tout envestigasyon yo pa jwenn koz tou. Sa vle di li inexplike. Donk on bagay ki inexplike ke w pa konn koz lan n ap konprann trè byen ke li un peu konplèks pou rive jwenn meyè solisyon an. Men demach la si son pwoblèm moun nan gen ke l pa ovile byen, donk se fè ansòt rezoud pwoblèm sa pou l ovile. Si se twonp yo ki bouche, donk malerezman chirurji pou ouvri twonp yo li posib men li trè riske tou, men l kapab toujou tante. Men gen dot mwayen ke w kapab fè tou, ke n ka koursikite twonp yo, sètadi pran ze fi a avèk ze gason an fè yo rankontre deyò, e answit mete yo prepare matris sa pou l nan kondisyon, answit enplante l, sa nou rele fekondasyon in vitro an, ki se otan de posibilite ki egziste an fonksyon de de pwoblèm ki genyen an, ke ou kapab vrèman adrese pwoblèm nan e ede soulaje moun yo. Donk si l definitif tou, m vle moun yo konprann ke adopsyon an se son opsyon ke l ye tou, se vre ke m konnen nou sansib, tout moun. ta toujou renmen ke yo gen 2 pitit 2 fi e 2 fis byolojik men adopsyon an tou se yon opsyon mwen panse ki kapab vrèman konpanse sitou nan ka de sterilite yo. Ok, mèsi anpil. Kounye a m ta renmen konnen eske nan pratik ou ou jwenn ka sa yo souvan e eske gen yon rapò psikolojik ki fèt pa rapò avèk pwoblèm sa a?
Trè bòn kesyon. Efektiv mwen jwenn Mwen jwenn anpil ka. M pa ka fè statistik la nan tèt mwen, men m panse m ka reponn de fason spontane. Ka yo anpil paske nou konnen, m ta ka di kiltirèlman gen yon konsepsyon kòman nou wè lavi de fanmi. E malerezman m gen enpresyon jiska prezan gen anpil, yon bòn pati nan nou menm nan popilasyon an kwè ke yon fi, m ta ka di feminite an li mezire a kapasite fi an pou l repwodui. E sa fè ke lè fi an gen, lè gen anpil difikilte nan koup tou, jeneralman yo pa chèche eksplikasyon an ayè. Yo pa chèche eksplikasyon an kay gason an, men yo pito vit kondane fi an, e avèk tout ekspresyon ke n konnen yo, manman milèt, etsetera, ki mete fi an vrèman gen yon pwa psikolojik ki enpòtan ke li. E nou konnen se kòm si li vin antreteni yon sèkl visye tou, paske sètèn fwa se de moun ki tonbe nan la depresyon ke ou oblije fè ki paralèlman ap swiv a sante mantal, e pafwa menm medikaman ke yo itilize pou kapab ba yo solisyon an tou se de medikaman ki gen repèkisyon sou kapasite repwodiktiv yo ki vin vrèman yon sitiyasyon konplèks ki mande anpil metriz, anpil vrèman chita pale pou malad la rive konprann ke. gen nesesite pou simonte m ta ka di konpozant strès la de pa li menm epi aprè pou n kapab avanse nan pwosesis lan pou n pa genyen m ta ka di kòde dekòde yo asavwa ede l fè pitit men an menm tan l dwe pran de medikaman pou sante mantal li tou ki kapab anpeche oubyen rann li pi difisil pou l fè timoun donk se vrèman konplike men e. M panse son bèl, son bèl spesyalite kanmèm. Erezman nou gen chans se posibilite ke n kapab sèvi.
Erezman. Donk on est a, nou gen, nou rete 10 minit. M panse n ap pral kòmanse resevwa apèl avèk kesyon. Jodi an n ap pran sèlman 4. Nou te di 5 men n ap pran 4. Donk n ap ka rele, moun k ap tande yo ap ka rele sou 36 38 92 21. 36 38 92 21 Donk n ap resevwa mesaj yo avèk apèl yo an blòk e n ap reponn yo an sèl kou. Mwen gen yon kesyon, se pa rapò avèk sa moun yo rele pèdisyon an. Anpil fwa gen moun ki pa ka fè pitit, men jan m di w an, pwoblèm sikolojik konn fè yo panse ke yo ansent e ke timoun nan rete, yo pa janm akouche, gen moun ki panse gen timoun ki fè plizyè mwa, oubyen plizyè ane nan vant yo. E m ta renmen konnen eske eske se menm bagay avèk gwosès nèvez la? Eske se menm bagay oubyen eske se yon lòt bagay? Bon, li li pa li pa menm bagay, li pa toutafè menm bagay paske bon m ka di nan konpreyansyon pa m toudomwens paske langaj popilè la pafwa li varye de yon andwa a yon lòt sa w rele sa nou rele pèdisyon oubyen konpreyansyon pa m petèt e sèk fè li enpòtan lè nou wè malad yo pou n mande yo esplike nou sa l vle di an. Paske pafwa n konn panse yo vle di yon bagay epoutan s on lòt bagay li ye. Men nan langaj e sa m konprann e nan eksperyans pa m avèk malad yo, se ke pedisyon an jeneralman li se yon malad ki gen yon san sou li ki ap koule m ta ka di anòmalman. E sètèn fwa malad yo efektivman konn fè asosyasyon, fè lyen an. Sa vle di Pretann ke efektivman gon gwosès ki an kou, ki pa janm devlope, men se san k ap, ke malad la li an pèdisyon, timoun nan pa tonbe, men timoun nan pa grandi non plis. E sa m panse ke nou ka regwoupe l nan kategori moun ki gen sèyman iteren anòmal, sa n rele sèyman iteren anòmal. Alò, anòmal paske pa opozisyon a nòmal, paske tout fi ki gen règ yo nòmalman sipoze senyen. Donk, e mentnan. Pou gwosès nèvez lan, li plis sa yo rele nan langaj medikal la psewdopsyèz. Donk, psewdopsyezis lan se yon, jeneralman li rive nan sa n t ap di talè a, sètadi nan kontèks yon fi ki gen anpil presyon psikolojik, kote ke y ap stigmatize l parapò avèk difikilte ke koup li genyen pou l pwokreye. e m ap repete l anpil fwa se atò, paske anpil fwa se mesye a ki responsab e ke li menm li pa responsab, ou pafwa tou se konn lè de. E donk fi an vin devlope yon sòt de obsesyon pou l vin gen, pou l ansent. E nan obsesyon sa a mentnan, kòm nou di l, aspè konpozant psichik lan li genyen de repèkisyon sou konpozant fizik la. e se a pati de sa ou kapab gen yon pratikman yon boulvèseman de pwosesis fizyolojik yo avèk yon fi ki rete kareman li pa janm gen règ epi avèk yon fi kap pran de posti e ki menm kapab gen devlope de senptom ki aparante avèk gwosès e vant li ki pouse vin devan men pandan se tan an reyalite pa vreman gen gwosès vreman.
Nap raple nimewo a se 36 38 92 21 36 38 92 21 Nan pratik ou, m ta renmen konnen ki lòt tabou ou rankontre ase souvan?
N ap pale de tabou toujou sou kesyon enfètilite. Enfètilite e otre. Bon.
Paske objektif nou se mete limyè sou yon seri de bagay ke kominote nou an mal konprann. M panse deja nou gen yon kesyon. Ok. N ap sonje tabou epi n ap reponn kesyon sa. Ok. Alo bonjou, ou sou Maten Sante, ki kesyon gen pou nou jodi an? N ap pale de enfètilite. Bon, kesyon m gen pou doktè a, se ke m wè l pa pale o sijè de gason. Ok.
Alo? Wi, ki sa kesyon an ye?
M wè l pa pale o sijè de gason, m wè l pale plis o sijè de fi a ase. Ok.
Nan jodi a nou gen avèk nou yon jinekològ ki responsab sante. Fanm, men li di tou, doktè a di tou, dèfwa se pa fi a k responsab se gason an.
Men ki kesyon gen espesifikman pou doktè a kounye a?
Eske doktè a konsilte gason tou?
Ok nap reponn ou talè. Nap fè kesyon yo, nap fè kesyon yo lote epi nap reponn talè. Mèsi anpil. Dakò. Ok, donk euh, nan reponn kesyon sou tabou yo, e apre nan reponn kesyon sou jinekològ k ap vizite fi e gason. Bon, um, pou tabou, gen anpil, gen anpil, men m panse ke gen anpil bagay, m ap mande eske se tabou yo ye ou byen enkonpreyansyon. Paske youn nan bagay ki make m anpil, e ke m toujou pataje chak fwa m gen chans pale de li, se ke Mwen gen yon konseyè k ap eksplike m ke li ale nan yon milye ki trè rekile, men se zòn Grandans nan kad de yon sa nou rele klinik mobil, epi ki kwaze avèk yon fi ki vrèman gen yon pwosesis enfektye ki an kou, a di ke ki gen yon enfeksyon nan bouboun li, epi avèk bouboun li ki vrèman pa bay yon sant ki nòmal. Men lè.
L ap chèche konprann pou ki rezon ke l pa janm chèche wè doktè, se ke li menm li di nan konpreyansyon pa l, se ke depi l leve, manman l toujou di l ke ògàn sa a ki se bouboun li pa janm santi bon. Donk se nòmal ke l pa santi bon e ke lakay li, manman l, tout moun lakay li se konsa. Donk. Tout moun lakay li menm jan? Ya, menm jan. Donk se pou di w ke gen. èske m ka di ke se yon tabou oubyen se yon enkonpreyansyon, men se kanmenm yon enfòmasyon ki, alò yon movèz enfòmasyon ki riske pèpetye nan kominote an, patikilyèman kote yo ye an, e ki ka debouche sou de konsekans trè grav. E nou gen lòt Tabou tou, menm panse anpil tabou fèt sou sa nou rele kontrasepsyon an ki ekstrèmeman enpòtan pou nou men malerezman gen yon gwo lit ki pou fèt. Youn nan gwo lit yo se ke malad yo toujou di planin nan ap manje globil yo. Donk se kòmsi si yo fè planin e patikilyèman se fi ki pa sou plas avèk mari yo, yo konsidere ke si yo fè planin nan mari yo pa la pou y al nan rapò seksyèl donk L ap diminye kantite san ke yo genyen e ki ka fè yo pa fonksyone nòmal. E yo kwè ke si mari yo pa la tou yo pa gen dwa fè planin. Sa ki son pwoblèm paske anpil fwa lè mari ap vini li vini pa sipriz e pa gen tan pou gentan vin fè planin nan e nou tonbe nan sa nou rele anpil fwa gwosès non dezire malerezman.
Donk lis lan anpil, men kòm nou pa gen anpil tan petèt ke m ap rete la sou kèlke sa yo. Ok. N ap raple ke nimewo a se 36 38 92 21. Gen moun ki rele nou mande èske gason konn wè jinekològ. M ta renmen ou esplike nan ki kontèks yon gason ka wè yon jinekològ.
Bon, premye bagay lan se ke n dwe konnen yon obstetrisyen jinekològ se yon medsen jeneralis de baz. Se ke nan sistèm sante nou an nou rekonèt kapasite ke yon medsen jeneralis genyen ke l kapab wè de malad e m ta ka di fè premye premyè prizanchaj la.

47 ans?
Wi. Ok, nou pral reponn ou. Mèsi anpil. Mèsi. Ok.
Wi, nou t ap di ke konsiltasyon gason, alò a la baz yon gason kapab, yon obstetrisyen jinekològ ka toujou konsilte yon gason nan kad de yon konsiltasyon jeneral. byen ke dan la reyalite li pa li pa li pa evidan paske nou plis rete dan de kabinè spesyalize e dan de strikti spesyalize tou ke nou wè ke nou travay sou spesyalite nou men li ka toujou fèt nan ka sa a.
Alo bonjou ou sou maten sante ki kesyon gen pou nou maten an. Kesyon m gen pou ou kòm kite a tap eksplike yon frè m ta renmen konnen kijan fè sa ap fini èske son bagay ki reyèl ou di mwen si son bagay ke yo pran epi ki koz sa. Ou ka repran kesyon an pou nou silvouplè. Mwen di ke m ta renmen pou doktè a defini egzanp ke l tap bay la tankou moun nan gon si son bagay natirèl tankou kò li ki gen movèz odè a. Eske se yon bagay lap sèvi ki koz sa du mwen yon bagay ki yon bagay nan kò li ki pèmèt li konsa Ok dakò. M ta renmen konnen. Dakò nap mete limyè sou sa pou ou. Mèsi anpil. Nap pran yon dènye grenn kesyon. Ok.
Wi nou tap di wi epi lòt lòt m panse pati ki pi kouran ke nou konsilte gason se nan kad sijè ke nap pale an la lè nap fè vizit

Ok mèsi anpil.
Gen yon moun ki di eske yon moun eske yon fi a 47 ans ka toujou gen pitit.
Bon e sa n dwe konnen se ke a 47 ans e 47 ans jeneralman fi yo poko menopoze yon fi ki poko menopoze teyorikman li kapab ansent men a pati de la trantèn donk kapasite pou fi a ansent l ap diminye pwogresivman e vè laj de 44 ans se yon kapasite ki vrèman minimal. Donk ki fè ke 47 an se o dela de 44 an, donk nap konprann ke posibilite pou l ansent lan li vrèman pi piti, li vrèman, li ekstrèmeman piti e posibilite a li dotan pi piti ke fi an pat genyen gwosès avan. Donk oubyen si l gen yon gwosès, plis gwosès la lwen. Donk se plis chans pou l ta ansent lan piti. Donk se konsa m ka reponn li. Donk chans lan piti, men li pa, nou pa ka di li nil, sof si se yon fi ki kareman deja avèk gen yon règ yo ki kanpe konplètman depi 12 mwa ke n ka deja pale de menopoz. Men an deyò de sa, si l kontinye gen règ li, li kapab toujou gen dè zovilasyon. E menm pafwa dè fi ki gen sa nou rele Des retards ki poko rive nan kritè pou pale de menopozan, certaines fois yo genyen des retours, des ovulations sporadiques ki konn wè ke menm a l'âge très tard ke yo ansent. Bon mwen pèsonèlman, m panse fi ke m wè nan pratik pa m ki te pi gran ki te gen yon gwosès se te a l'âge de 56 ans. Donk m resevwa yon malad 56 ans ki te vin akouche e donk se pou w di w ke se posib men se rare. Multiple? Se rare. Bien sûr, bien sûr, multiple. Ok. Bon, se extraordinaire, se super. E gen moun ki di nou, pou pou lodè move sant moun nan di li wè, li remake a, èske se natirèl oubyen kisa k ka fè sa si l pa natirèl? E avan ou kòmanse, n ap raple pou yon dènye kesyon, se 36 38 92 21. 36 38 92 21. Ok, donk e m panse ke chak fi sipoze abitye avèk odè kò yo. Paske chak moun gen yon odè karakteristik ki petèt pa fòseman fin similè. Men sa ki, sa ke tout moun, tout fi dwe konnen, se ke a pati de moman ke ou fòme, kò ap fonksyone nòmalman, donk gen de sekresyon ke ou kapab bay. Sekresyon an pa fòseman yon pwoblèm, men nòmalman sekresyon ki bay lan li pa sipoze gen move sant. Donk, n ap pale de sekresyon, n ap pale de ti dlo ke ou ka bay nan bouboun ou. Donk, ki, ki nòmal, kantite an ka varye avèk swa de medikaman oubyen etc. Men, li pa sipoze gen move sant. Donk sa a se yon karakteristik fondamantal ki pou, ki dwe respekte nan kad fonksyonman nòmal kò yon moun. Donk dèke yo gen yon sekresyon k ap bay ki gen yon move sant, donk li otomatikman sipoze al wè doktè. Donk gen anpil bagay ki ka eksplike sa, men youn nan prensipal bagay yo se jeneralman dèzenfeksyon ki eksplike. ke fi an fonksyonman kò l chanje e sekresyon l ap bay yo tou gen lòt konpozant ki rantre ladan yo ki vin chanje odè sekresyon an. Donk nou dwe rekonèt donk otomatikman ke yon fi gen de sekresyon ke l ap bay ki gen move sant, li pa nòmal. Mèsi anpil. M gen yon dènye kesyon. E pou. Pou faktè ki modifyab yo, nan sa k gen pou wè avèk enfètilite, ki konsèy ou ka bay yon moun, konsèy de tou lè jou, pou yon moun ki vle tonbe ansent, e ki jan moun sa ta sipoze kon, kòmsi alimantasyon, stil de vi, ki sa moun nan ta sipoze fè? E èske moun nan ta sipoze pran bonè depi nan debi ventèn, donk ban nou plis detay sou sa.

Mwen pa di l pou mete presyon, men mwen vle ke nou konsyan de lè n ap fè pwojè, lè n ap fè pwojè de fami e pwojè pwofesyonèl yo, nou tenu kont de sa tou, konnen ke ovè lan se menm jan kò nou ap vyeyi, ovè lan ap vyeyi tou. Paske nou fèt avèk yon stock de selil ki o fur et à mesure ap vin pi piti, paske genyen ladan yo chak mwa k ap diminye. Donk sa se la premyè choz. Mentnan pou dezyèm choz an tèm de konsèy se ke m panse li enpòtan pou tout

Donk, moun ki fimen yo tou, fò n konnen ke tabak la li pa asosye, li gen de movè konsekans, non sèlman si n tonbe ansent, li ka gen konsekans sou bebe an, men li ka gen, li gen konsekans pa l sou nou tou. Paske tabak la, yo wè ke li akselere vyeyisman ovè yo tou, jan m t ap di l lan, ovè lan ki se pratikman ògàn ki pwodui chak tan ze yo, e ze yo k ap pèdi chak mwa, donk lè n fimen, donk vitès ke n ap pèdi ze yo, li bokou plis akselere, ki fè ke tabak la li a evite. Donk. Lòt dwòg yo tou ke nou site ki ka gen atent kokayin etsetera mariwana li pa konseye tou paske li pap mete kò nan sitiyasyon ki ideyal pou resevwa yon bebe sou yon demach de pwokreyasyon. Bon byen antandi lap fonksyon tou de ki kondisyon ke w genyen asosye sou son moun ki gen ki fè sik ki fè tansyon. Byen evidaman fòk maladi sa yo byen kontwole donk pou kapab mete tèt ou toujou diminye risk ki genyen pa rapò avèk e maladi sa yo e byen evidaman li enpòtan tou pou nou pou fè sa nou rele konsiltasyon prekonsepsyonèl la paske konsiltasyon prekonsepsyonèl la ekstrememan enpòtan avèk yon jinekològ lè sa wap kapab chita pou nou wè. e kisa ou genyen kòm bagay ki kapab ke se swa abitid oubyen petèt dè antesedan de maladi ki kapab eksplike ke ou gen plis difikilte pou ansent ke dot oubyen ki kapab nesesite yon apwòch anplis e ki kapab vrèman si ou gen lòt pwoblèm ki pou stabilize tou pou yo fè swivi an pou stabilizel e efektivman n kapab di bon ok la a nou panse ke ou nan lè kondisyon ideyal pou ansent epi an dènye lye e se. Lendis de mas kòporèl, lobezite. Bon, lobezite se pa, se pa, se pa yon, se pa, se pa yon bòn ami de la sante. Paske obezite gen anpil risk ki asosye avè l, e obezite a gen dè repèkisyon tou sou kapasite repwodiktiv fi an. Donk sa vle di si w se yon moun ki gen, ki obèz, donk li enpòtan pou, pou, pou.

M panse somèrman se ansanm de bagay sa yo nou ka di pou yon moun evite oubyen ke l dwe fè pou asire l ke efektivman l met tèt li nan de kondisyon optimal pou lapwokreyasyon. Ok, donk m panse an gwo moun ki te tande emisyon jodi an konnen sa enfètilite ye, kisa sterilite ye, kisa yon moun ta sipoze konnen. sou stil de vil sil gen entansyon fè yon timoun donk mèsi ankò nou fè le tou men si gon kesyon oubyen si gon enfòmasyon ta yon pataje avèk nou kisal tap ye yon kesyon mpa poze w men w twouve ki ase enpòtan. Bon yon kesyon ke sam dwe di moun yo se ke se vre ke li enpòtan poun gen timoun men li pa Tout moun pa oblije gen timoun. E yon moun ki pa gen timoun, se pa yon, se pa lafen di mond, se pa katastwòf. Li rete yon moun. Li rete yon moun kòm tout moun. Li enpòtan pou n konsidere, pou n konsidere sa. E anplis li, li enpòtan pou n konsidere tou yon timoun kòm yon pwojè. Donk yon timoun se pa paske ou leve, donk oke, ou fòme, ou gen, ou ka fè timoun, oubyen ou marye oblije fè timoun. Donk m vle ke nou wè l nan kad de yon pwojè ki son w responsabilite ki mande anpil lòt bagay ki dwe vini avè l. Donk, asire, asire nou ke nou prè, m ta ka di mantalman pou nou asire wòl de paran ke nou dwe asire an. E lè m di wòl de paran, an tèm de, an tèm de gid, de konseye e degzanp, men. tou an tèm de disponibilite e an tèm osi di pwen de vi finansye. Paske kesyon lajan an li enpòtan tou paske ti moun nan se lajan, ou pral bezwen lajan pou mennen l lopital, ou pral bezwen lajan pou mennen l lekòl pou fè edikasyon l tou sa. Donk sa se on pwojè ke l ye. Donk pa koute moun k ap petèt mete nou nan sòt de kous pou n kouri rantre nan on pwojè ke nou pa prè pou li. men asire nou ke nou prè avan nou rantre nan pwojè sa. E meyè fason pou nou tann, se panse avèk la kontrasepsyon. Donk, gen anpil tabou sou yo, men m ankouraje nou, pa tande sa moun ap di, men ale nan strikti sanitè yo, wè avèk moun ki gen ekspètiz nan sa yo, n diskite avèk yo, nou menm tou nou kapab fè rechèch pou nou eklere e echanje pou n gen meyè enfòmasyon pou n ka deside sou lavi nou. Mèsi anpil. M renmen apwòch sa anpil. E dènye bagay, si yon moun bezwen sèvis ou, ki kote yo ka jwenn ou?
Donk, pou kounye a, mwen panse meyè fason moun ka jwenn mwen nan Pòtoprens se nan Via Klinik Rebeka a. Donk, yon moun ki ta bezwen yon konsiltasyon, m panse ke si l pase pa Klinik Rebeka a, li posib ke nou kapab wè sa. Ok. N ap raple moun yo ke Klinik Via Rebeka a se antre, se angle Rue Dorguin e Rue Rebeka, o nimewo 44, anfas Matelec. Ok, donk m vreman kontan e emisyon jodi an e nan m di ou merci e m espere yon lot fwa anko wap vin ak yon lot sijè ki pi enpotan toujou oubyen pi enteresan e merci Doktè Torilus e nan di tout moun yo au revoir a jeudi prochen. Merci beaucoup.
Nouvèl pou moun nan Florida, enben dezòmè Yo kapab jwenn tout pwodwi Guito Farmers Market yo nan BG Atlantic Seafood ki chita kò l nan 2501 Southwest 31 Street, Fort Lauderdale, Florida 33 312. Enben, BG Atlantic Seafood ki se patnè, ki se distribitè otorize tout pwodwi Guito Farmers Market yo, tankou non l di a, w ap jwenn.